Nou rejte swadizan delegasyon ki te vini yè a. Ou wè yo vini ak ki moun yo reyini? Yo reyini avèk ajan yo. Yo reyini avèk esklav atalan, esklav domestik yo. Yo reyini, reyinyon yo fè yo, li pa angaje nou pèp ayisyen. Nou, sa n mande yo, li senp. Nou mande depa Ariel, nou mande mesye bank yo korije kaye yo. E nou mande pou pèp lan, pou yo konprann, depi nou wè. Gwo entelektyèl sa yo, gwo entelektyèl sa yo, moun ou te ka pran pou modèl peyi a, moun ou te ka pran kòm egzanp peyi a, lè m gade dimansyon moun sa yo, sou le plan entelektyèl, K al chita youn pa youn devan Tonton Sam e pa pou lòt bagay non, pou pouvwa. Pèp Ayisyen, m vin mande padon pou moun yo ki t al rankontre avèk delegasyon amerikèn nan. E nou menm pitit Desalin yo, n ap tou pale avèk ameriken yo devan laprès pale, ekri te televize. N ap di yo.

Blan sa yo, depi 200 zan, y ap monte desann, se yo menm ki fin kreye kriz lan, kounye a yo di y ap vin chache solisyon an. E koute, m tande gen youn nan yo ki di, yo gen enfòmasyon sou tout moun k ap fè move bagay nan peyi a. Kòman w vle pèp ayisyen? Nou gen relasyon bilateral avèk Etazini e le pli souvan se yo ki mete prezidan yo. Ou pa janm ba leta ayisyen enfòmasyon yo pou di men ki moun men ki moun epi se jodi an w ap parat kòm bon papa ou vle pote solisyon pou nou. Ou te fè l deja, ou fè l ankò, ou pa ka repete l ankò. Jamè! Etazini echwe! Sistèm nan echwe! Gouvènman ki la a echwe! Fòme yon lòt Leta pou ranplase Leta sa a. Yon Leta ki pèmèt nou chita avèk tout moun, men nou p ap gen mèt, nou p ap gen patwon. Pèp Ayisyen, se pou n konnen, delegasyon ki antre la a, nou rejte delegasyon sa a e nou di yo, al di mèt yo, al di patwon yo, esklav ki isi yo, Yo pa ka deside pou nou. Nou pa ka gen afè avèk bank yo. Epi mwen se moun bank yo kòb mwen yo ap rele. Imajine w, an 1998, 1999, kiyès ki te pran Ton Tijou an andan Bank Santral lè l te gouvènè bank lan? Kiyes ki pran koze dola a kal lage anndan bank prive yo se piti mwen yo ekoute yo tap ri nou si n ta dakò yon bagay konsa kom mwen esklav yo esklav a talan esklav domestik yo nou pa pral retire yon esklav domestik pou n mete yon esklav a talan retire Ariel Henry Al mete frenk jan al mete moun tande yo. Toujou vòlè toujou maleri toujou maleri pou yo yo sèvi pèp ayisyen maten m vin la pou nou di blan yo peyi dayiti gen lidè ladanl e pa nenpòt ki lidè non e pa lidè bon patat non lidè ki gen karaktè ki gen konviksyon e ki gen gran enfliyans nan mond la map tou di sa etazini avèk Ariel Henry. te panse yo ta pral voye twoup de jèn nan peyi an pou vin arete moun sou baz teyoris, sou baz bandi, ou ka toujou arete moun. Men, m ap di peyi an, erezman, la Grand Chine avèk peyi Larisi konprann bagay la byen e nou kominike yo enfòmasyon an atan pou yo konprann sa k ap dewoule nan peyi Dayiti. Sa kap dewoule la a se grangou nou grangou, sa kap dewoule la a se bank yo, 8 fanmiy ki soti kote yo soti yo vin pran peyi nou nan men nou, nou pa ka dakò sa, nou te dakò sa lontan, jodi a nou di nou nou pa dakò, jodi an map di lemond. Nou pa enkyete lè m tande Ariel Henry al fè demand devan Nasyon Zini n ap di peyi an konstitisyon peyi Dayiti pa pèmèt pou twoup vin anndan peyi nou e mwen ap fè tout sa yo kapab pou yo jistifye yon entèvansyon militè an n pran nòt yo di gen kolera se pa vre pèp Ayisyen yo di moun antre. Andan baz Simon antan komisè lapolis vin pran zam. Tout sa se planifye yo planifye pou yo jistifye yon entèvansyon militè. Nou rejte tout bagay sa yo. An e mo, n ap di peyi an, si n rete tann moun sa yo, nou pral mouri ak grangou. Pèp ayisyen! M vin pale avè nou maten an pou m di nou konsa, nou Ayisyen yo, gen de bagay nou pa t fin sezi, gen de bagay nou pa te fin konprann, jodi an bagay la parèt klè, gon divòs ki fèt antre 8 fanmi avèk esklav a talan, esklav domestik yo anndan peyi an, e nou menm pèp Ayisyen an. Maten an, m tande gen medya k ap di Moïse Jean Charles ap fè kavale sal, se sa k fè blan yo ap ekate l. N ap di jounalis yo, analiz nou an se pa sa l ye non. Okontrè, nou menm, nou fè alyans ak pèp ayisyen an. Se yo menm ki izole tèt yo. Olye yo vin jwenn peyi an, pèp ayisyen an, y al chita devan anbasad yo pou y al mande pouvwa. Pèp ayisyen poko janm gon desizyon ki pran, se ameriken, se kanadyen, se fransè ki pranl, se nasyon zini, se oea pou desizyon sa sòti an favè nou, se sak fè maten an m kwèl te enpòtan. pou m te vin devan laprès pou m te rejte swadizan delegasyon sa a e pou m te kritike moun nou te konsidere kòm gwo entelektyèl ki tounen esklav a talan, esklav domestik Pèp Ayisyen, m vin di nou, mobilizasyon an, nou teste l nan tout depatman peyi a, 10 sou 10. Yè! Nou te nan diferan depatman e nou te nan diferant zòn semèn pase yo e yè ankò. Maten an, nou antre nan kapital la. Nou antre, nou gen pou anonse lakolè. 17 oktòb 2022. Ti dyab bonjou! Martine bonjou! Nou konnen lènmi nou! Ebyen, nou pral devan anbasad amerikèn dirèkteman pou n al pale avèk yo, pou nou di yo menm se yo ki responsab mizè nou. Pou nou di yo menm, se yo menm ki fè koudeta, se yo menm ki mete prezidan, se yo menm ki kraze ekonomi nou, yo kraze pwodiksyon diri, yo kraze kochon kreyòl, yo kraze kafe, yo kraze kakawo, yo kraze tout gwo izin, yo pran tout antrepriz leta yo, yo bay reprezantan yo. Ebyen, yo mete bank nan peyi a pou kontwole sistèm kapitalis lan pou yo. Jodi a. Pèp Ayisyen, lè m ap gade sa k ap pase nan pwovens yo e kapital la, sa vle di ki sa? Nou pran leson de sa yo fè nou deja. Nou vin sèmante maten an, devan chèn televizyon ki la yo, devan entènèt nou yo, devan radyo ki la yo e devan jounalis ekri yo, m ap vin di nou, Pèp Ayisyen, Nou vin sèmante menm evènman ki te genyen avan 1804 yo. Ki sa k te gen avan 1804? Se te kolon ki te mele avèk esklav a talan, esklav domèstik. Jodi ankò, nou nan 2022, kolon yo toujou la. Eske mantal atant lan toujou la? Eske domestik yo toujou la? Si yo pa tande rèl nou, yo kontinye ap voye delegasyon an Ayiti. N ap fè yon leve kanpe, n ap fout tout kòlon deyò e n ap mete blan yo deyò. Se sa m te vin di. Pèp Ayisyen, nou fin di laprès pale e di nou te epuize. Jodi an, Ayisyen yo nou vle pale ak tout moun. E modèl moun sa yo, modèl peyi sa yo, koperasyon ap fè nou yo, avè nou yo pa bon pou nou. Se sa k fè, nou konsidere pou nou pale ak tout moun, nou kòmanse pale avèk lòt pèp, lòt nasyon. Ariel Henry, gouvènman defakto an ki mande pou tout vini nan peyi a. Yon gouvènman Ariel Henry, yon gouvènman ki ilejitim. Yon gouvèneman ki opresè, yon gouvèneman ki dekriye, yon gouvèneman ki tchoul. Li pa ka pran desizyon pou nou.